Bonswa tout moun, byenvini sou News Haiti. Anfèt, nou vle pote update pou ou konsènan eleksyon an. Laverite, eleksyon an poko fini. The election is not over yet. E ane sa a nou menm nou oblije ap swiv ansanm etap yo, puiske de seri de bagay jan n toujou di la ki te otomatik, ki te de senp fòmalite. Sa nou rele certification nou oblije ap swiv li, puiske jisteman gen de tantativ k ap fèt jisteman pou w te ka enfliyanse li. Nou menm nou toujou ba w tout detay yo. E nan semèn sa, patikilyèman apati de jodi a, lendi, gen yon bann kote ki pral sètifye. E se yon etap krisyal. E Donald Trump e alye l yo konnen ke depi sètifikasyon an fini, yo pa nan batay. Ann eseye eksplike w. Veritab batay la, kontrèman a sa moun panse, Li endepandaman Donald Trump. E pwen kle a la, se 8 desanm. 8 desanm, tout bagay tounen otou desanm, otou de 8 desanm sa. Pase 8 desanm sa, se deadline. Deadline, dènye limit anba lwa federal la ke kongrè sipoze jisteman pran tout elektoral vot yo. Donk yo sipoze asepte elektè yo, ke elektè yo sètifye nan deadline sa. Sa vle di kisa? Si yon state, si yon state dat sa rive, li pa gentan sètifye, donk kongrè ap konsidere ke se yon bagay ki. Diskitab, ke yo kapab diskite, si 8 desanm nan. E la ou pral konprann, pa bliye ke jodi a se 22 novanm, batay Donald Trump ap fè pou l kreye divèsyon, se kreye dele pou ke yon state ta tèlman kwense e pou l pèdi deadline sa, paske si yon state ou kite 8 desanm nan rive, ou pa gen tan sètifye, Elektoral vòt ou a, pa bliye ke se kongrè a yo pral remèt li, yo gen dwa, sa kapab antre an dispit. E se sa kap pase la. E, metan, an eseye konprann. E, demen si Dye vle pa egzanp, nou genyen e, Michigan. ki pral antre nan etap certification li, Board la ki gen 4 moun sipoze reyini. Sa pou konprann nan Michigan, tout County, jan pwosesis la, se yon pwosesis ki kòmanse anba la al anwo. Tout County sètifye, yo voye l bay sa n ta rele Konsèy Elektoral State la. Jeneralman ki gen 4 moun, 2 Demokrat, anfèt pou Michigan plizoumwen, piske kapab gen ti diferans nan State yo. So, sa k pase? Ebyen, nòmalman, e bòd la pa genyen pou li son aberasyon, se ke kont ti a sètifye l ou just pou konstate l pou sètifye sa l ta sipoze. Nou byen di w se de fòmalite. E nou raple nou ke Donald Trump te rele E palmantè yo, sa l t al mande yo, èske gen mwayen pou yo ta mete elektè yo swivan lwa ki gen nan Michigan? Dapre sa n al li, palmantè yo, se pa lefèt ke yo patriyòt non, lalwa pa ba yo dwa sa. La m ap pale de palmantè yo, paske gen sèten state kote n ap pale palmantè ka chwazi elektè, yo pa gen dwa sa. Donk, e veritab pouvwa a, se jisteman o nivo de konsèy elektoral state yo. Sa nou konnen, nòmalman lendi yo te sipoze reyini pou sètifye, notamman nan Michigan. Gen youn ki di ke l pap sètifye e l mande pou ta gen sipèvizyon. Sa pa janm fèt. Se pa djòb ou, se jisteman county a ki pou fè djòb certification an l fè l. Ou menm djòb ou se sètifye sa. Se yon demand ki pa enskri nan kad de lalwa. Donk ou ka konprann lè l mande envestigasyon an, y ap jwe avèk letan pou yo pase deadline 8 desanm nan. E sa k ap jwe la a?

Pou ke sa n ta rele yon konsèy elektoral paske depi tout kont ti sètifye fini. Ou pa gen pou delibere. Ok, Pennsylvania. Ou pa gen pou delibere. Je kwa ke nan kad Pennsylvania e state board la ok se pa responsabilite pou yo sètifye. Se chak county, bon li menm li pi fasil. 67 county yo sètifye e county board la yo sipoze reyini lendi pou sètifye. Bon m siman Philadelphia ta sipoze retire lendi oubyen madi depandan nou konnen gen yon ti bagay kap pale de lawsuit ankò nan Philadelphia. Donk Pennsylvania plizoumwen pral sètifye. Dèke Konti a sètifye, enfòmasyon yo voye l bay Pennsylvania, yo voye l bay Sekretè Deta a, li menm jisteman l annik bay bay 20 lektoral do la Winona. That's it. Ok? So, donk Joel di w la, Michigan diferan li menm, e mouvman sètifikasyon ap vè ap fè avèk State Board la. Ok? As, e li resevwa e tout State, tout County yo nèt sètifye. N ap raple nou te gen yon sèl county yo te di yo pap sètifye, alafen yo chanje yo sètifye apre sa Donald Trump ba yo yon kout fil kounye a yo te mande pou yo m pa konnen pou yo desiyen bay tèt chaje de apre kout fil la desiyen donk sispenn tan la se pou e gen yon repibliken ki di li menm li pap antre nan sètifikasyon lendi a lòt la poko di li donk nou pral sou sa k ap pase pou Michigan Wiskenson. Wiskenson, li menm, je kwa ke se an mwa desanm y ap sètifye. An mwa desanm. Men, sèl sispens ki gen, gen youn nan member yo ki son repibliken, li fè yon tweet k ap pale de konspirasi teyori, k ap pale de fausse claim sou voter fraud. Sa se pou Wiskenson. Jòjya. Jòjya nou konnen l sètifye deja. Mèt gen kesyon w ka mande w. Poukisa Jòjya? Sètifye deja, e ke nèg sa yo chwazi al depanse kòb pou pa twazyèm fwa pou yo konte. Jòjya se yon lòt istwa. Pa gen anyen ki ka fèt pou Jòjya. Men Jòjya se yon strateji k ap fèt la. Strateji k ap fèt Jòjya a la, se jis pou kapab motive anpil moun po Trump yo pou yo al vote nan eleksyon senatè a. E sa l ye. Se yon bagay ki byen kalkile. Se yon fason pou di yo, nou pèdi mal, nou pèdi mal, ba yo motivasyon. Pa bliye ke gen vòt early Jòjya k ap kòmanse apati de 5 desanm. Donk son strateji pou motive moun al vote. Jodya se fini. Ok? So, an di pou e demen, an fèt pou jodi a, pa bliye ke sa son video pre-enregistre, mwen fèl depi nan dimanche, men la publie nan lundi. E, donk lundi, e nou gen Arizona. ki sipoze sètifye nou gen Menn e Michigan jan nou di la y ap rankontre Pennsylvania e toujou demen Tennessee bon bay sa yo pa tèlman al fè kò fè e e yo pa gen batay la dan yo ou ta tou e madi madi se Washington DC sa yo nou pa konn tande pa gen anpil pale sou yo Indiana Minnesota North Carolina New Mexico Nevada E mèkredi nou gen Alabama, e Alaska, Connecticut, Massachusetts. E e e samdi nou gen Ohio. E donk e Wisconsin, Arizona e e e Arizona ki te sipoze fè li lendi avèk Wisconsin, an palan de E lundi, lundi 23, lundi ke nou voye video sa, e ta sanble ke yo fon ti modifikasyon, yap fè li apre Thanksgiving. Ok, se konsa, e ba la ye, pou Arizona, avèk Thanksgiving. Donk, men jan justeman, e dosye a ye nan moun ap pale la. Men fòn di ou ke, e gen plis vwa toujou kap leve pou di, Donald Trump kite koze sa. Ok. Ou gen divès aktè ki di ke sa misye ap fè la jisteman se yon wont li ye pou repibliken yo. Donk, nou zot, jan nou di w la, nou sipoze jisteman swiv dewoulman yo pye pou pye pase nou byen di w dat 8 desanm nan se deadline pou tout state sètifye. E se sa pou tout trennen rale vini la, se rennen y ap trennen pou pou yo ta rive pou 8 desanm nan pou pa sètifye. E se sa k ap fèt sa, e an se moman nou byen di w ke gouvènè yo, ansanm de moun, djòdj yo ap gen pou pran responsablite yo. Men se domaj, men fò n di w ke pandan se tan Donald Trump ap fè bagay sa yo, l ap prepare sòti l. Misye ap fè tout presyon sa yo, misye ap prepare sòti. Men nou menm nou pa ta swiv enfòmasyon sa yo men an nou klè. Piga pèsòn moun di pou pa swiv twonp, pou pa souzestime twonp. Youn nan bagay men m fin aprann, ne jamè souzestime twonp. Yep, m panse ke Biden ekip li a konn sa tou. Se vre ke y ap prepare yo, men yo gen avoka yo de pre. Pa janm souzestime twonp. Li montre nou sa plizyè. Premye fwa twonp parèt kandida, yo souzestime l. Tout moun di ah li pa vin an pase ok non sa vle di ou sipoze swiv li e pye pou pye jisteman ta e tout kont atak pou fèt pa janm sou zestimel ann klè eleksyon 2020 an yo ankò yn fwa yo te sou zestimel e rezilta yo moutre ke te kapab gen katastwòf donk aprè anpil leson ke nou aprann de misye donk si jounen jodia lap mennen yon batay. Nòmalman, pa janm souzestime li, se jisteman fè tout preparasyon pou fè fas avèk atak li yo. Donk se update sa yo, nou menm nou la, nap pote update yo pou nou. Pòte nou tout byen.